Mendel fè trop koze avèk pit la men lap fèl mal. Reprezantab, li gen langaj. Manko gen di son lot bagay. Yon lot bagay. C'est une autre paire de manches. M wi, m aksepte, m aksepte pati sa. Men nan lòt pati a Chacha, ou konn sa yo fè Chacha? Yo rele etranje yo pou yo di yo pa vle Mendel ak Ti Kolòn. Yo rele yo rele jojo pou yo di yo pa vle mendel a ti kolòn mendel a ti kolòn pap ka antre ayiti nan kòtèj la
ni mendel tou min wi yo ministè de se si se la ministè de se si se la ministè de se lòl bò pap ka resevwa men yo pa dakò pou mendel a ti kolòn kounye a la men menm Mendel menm gentan dakò li pral pran avyon pou l ale pou l al New York kounya se Jojo avèk Bovany ki di konsa nan puiske nou pa vle yo nou menm nap mete yo nan ekip pa nou nan ekip a Rousov Challenge fòk yo la avè nou. Oh moun yo resevwa yo. Moun yo dakò yo asèpte yo wi. Moun yo dakò yo yo di fò yo la avè nou paske si yo yo se ayisyen vre men yap viv aletranje nou menm nap santi nou pi sef avèk yo. fok yo la.
Sa vle di ke se gras a House of Challenge ki fè yo menm yo la.
Men moun yo, moun Ayiti yo pa dakò, yo pa resevwa. Moun Ayiti yo, si e te pou yo, yo pa tap vini. Mèt la vini.
Mendel t gentan pran avyon l al New York, se ti mesye yo ki fon tikè pou l ankò pou l al Sendomeng pou l ta ka nan. Leson priz wi.
Sa vle di Mendel di Mendel di bestie pati wont mwen santim wont mwen vin ala merci de jojo prop peyim pase pa anba li rele nèg yo fè reyinyon depi bagay yap boykote yo yap bagay yo pa di yo anyen yo pa konn sa yap fè epi kounya menm menm leta menm ekskli tout donatè tout donatris tout biznisman kite la yo oh merci beaucoup yo pa dakò ni banè ni mayo. Ni banè, ni mayo, ni pwomosyon, yo pwan sa an chaj.
Mèsi. Dapwè sa Besi di mwen, madam nan di li pa ka deside anyen paske leta pwan sa an chaj.
Sa w di m la anko Kendji? Wi.
Fon ti desann pwen radyo a. Soti m la! M pa renmen sa. Podyab Ariana, Ariana pa menm konn, Ariana, Ariana kou pote yap potel nan sa nap fè e kòmsi li pa gen moun li pou dil paka di anyen, e pa fòt li nan li menm, e pa li menm nan, e pa li menm nan e moun yo kap fè koze konsa. Non Ariana son timoun.
Ariana yon timoun li ye, e pa Ariana. Ariana pa konn anyen nan sa. Ariana son moun se li pa konn. E konnya la kisa nap fè la. Bon li gentan rive sendomeng. Li gentan rive sendomeng pou wè mendel avè ti kolo menm ki kanpe jous dèyè yo tou frika.
David fè bri non koken di di yo tou frika. Mena ti kolo kanpe tou dèyè se lè madanm nan gadel gade epi lale li ba yon ti lamen tou chich.

Yo patap pran sa. Leta sipoze, leta wè, leta tap gade. Epi sak bèl la kounya, yon video soti kote Ariana tal mande yo sipò yo pat bali. Blogè yo ap fèl mache kounya. Wi paske gade se nou menm ki kanpe. Banm esplike nou, m bezwen ankò Kendjy. M pa konn konbyen moun ki anba live la e paske m nan lari se paske m yon ti jan fristre m di enh banm relel banm kanpe avèl e m bezwen pou gen anpil vwa pou tande sa nou nan yon plen syèk kote konn fò moun respekte chwa moun tou anse ki konsène rapò seksyèl oryantasyon seksyèl moun pa ka deranje moun. Nou nan plen syèk epi moun yo nan tout gouvènman sa gen nan yo k gen madanm ki masisi. Wi Guys fè fè fè Natacha rive san kafalewèz fè Chacha rive san ka Dag sa pou gran fanm nan pa ka san kafalewèz pandan nou la tou pwofite follow paj Chacha a pou nou pran live yo pou nal pran plezi yo pou nal pran bagay yo fè Chacha rive san kafalewèz Dag sa oh. Ann ale abòne a Chacha pou Chacha rive 100 k followers la pandan nou tout la tou follow paj la klike sou ti siy plis lan pou nou follow Chacha.
Yeah m bezwen pou m di sa paske waww epi ti kolòn. An nou di yon dezyèm ankò Kendjy m pa pè pou li men. Pafwa moun yo, timoun yo fè yon seri de bagay nan entènèt, rezo sosyo. Wi yo fè de seri de bagay nan rezo sosyo. Ki fè moun rans avè yo. Ki yo te gentan konnen ke se moun sa yo ye. Mwen menm sa m pa renmen an, se lipokrizi ki se kach dèryè tou sa. Ou konprann? E se yon konpòteman ki pa bèl.

Ou wè konpòteman nan rezo sosyo ankò Kendjee. E sak fè m pa vle pran nan pwovokasyon. Edikasyon fèt. Timoun trè fòme w ye. Pa okipe moun pou pwovoke w pou joure. Paske gade w pral gen papye nan peyi a. Tonnè boule m ta pito mwen menm marye avè w. Tankou ta gen pou m ale pi lwen. M di l live. Ou pral gen papye nan peyi a. M wè w gran gran bagay nan ou. Fè anpil retrè de sa moun ap fè nan rezo sosyo sa. Paske bagay sa ka fè moun imilye moun ranse a moun manti. Sa w pwojte a. Ou pa konprann sa m di w la? Ti gason moun yo deplwaye tout efò yo tout bagay yo. Eee m pa renmen sak fèt la m pa renmen sak fèt la m pa renmen m reyèlman pa renmen l epi m pa vle l m pa vle moun yo fè sa moun yo ipokrit tou e moun yo konnen tout moun ap fè koze a anba chal epi yo menm yo pè l moun ki moutre a viv vwa ke se sa yo ye a epi yo rayi l yo gen tout kalite bagay pou li se sa m ap di la se. Men sa men men ni men mesaj la si nou kòmanse li di konsa. Pa itilize non Ariana san oryantasyon san otorizasyon team li. Malè avèti pa tiye kokobe. M tap di betiz. Nan m pa di betiz m selman di ma cheri. M tap pale lèd avèl.
Antoulèka bon m konnen lap gadem la. You wicked. Koman yo di wicked lan mo franse ankò m pral bay li wi. Ah Wicked ah Ban mwen non timoun anba live la Nan li ok sal fè a rele Sal fè a sal fè a rele Ray publicity Nan l pa gen dwa fè sa Ray publicity E pa nan moman sa pou l mete Ray publicity a Ray publicity E pa nan sa Lè tout moun ki tap mande l nan èd la Lè tout moun li te bezwen pou te ede l yo pat janm ede l li pran desepsyon. se lè sa pou l fè l, se pa kon n tou fin mete l nan pozisyon l dwe ye a epi pou l mete pou l mete nòt de près li soti. Avrè di, avrè di ban m di w, se yon dou, se yon dwa li kapab men se nè pa le moman. Mezanmi nou pral fè moun pa ede moun ankò wi. Tande, right right of publicity se bagay ou mete lè moun nan son influenceuse ki ap regle bagay privately epi pou pran anon pou publicite. Men lè yon moun reprezante yon peyi oubyen gen moun kap fè biznis ki sipote l pandan yo live e li bezwen moun sa yo moman w chwazi pou di moun pa lonmen nan nan mal chwazi. Le fè ke w moun te sipòte Ariana pa di ke Ariana tou ap fè pwomosyon pou ou. Sa se vre. Fòk ta gen yon kontra. Men ou pa ka vini kounya se yon kou kreten. Gen de kou ki pa nesesè.
Sa fè 2 kou youn dèyè lòt.
Epi tou sa Selman te ka fè. Sil te just trademark non an, li trademark non an epi that's it. Paske se non legal e Ariel la. Ou konprann? Li pat dwe fè sa an piblik. Ou konprann? Paske pou pran moun pou de profi finansyè, se ilegal. Men se menm moun sa yo ki ba li ki ba li e support finansyè la. Paske nou pa ka kache sa. San sipò finansyè, pa gen House of Challenge san sipò finansyè. Ou pa konn konbyen moun ki patisipe, ki fè sa fèt. E kouzin Ariana, li nan staff Ariana, se fanmi Ariana, men li pa t janm nan top 1 amatyo.
Kotel te ye poukisal pat fèsa m pa renmen bagay sa yo m soumoun se sak fè bouch mwen laj kotel te ye avan. Aprè mwen pale avèl mwen dil konsa konpòtman nan prefere fè bagay yo pi profesyonèl pa sòti kounya paske pèp la ka manjel. Si pèp la ap manjel epil pwal fè Ariana mal sòti tou kote yo te ye lal fwape pòt mande gouvènman ede yo imilyel lal mande sesi edel yo imilyel epi kon nou menm nou edel epi se lè sa gen tout koze sa m pa renmen bagay ipokrizi sa. Men bagay trèt, bagay ipokrizi sa m pa fè menm. Men ou di konsa poukisa m ap fè sa? E pa mwen k fè l e li k fè l. E pa mwen. Ou di m poukisa m ap fè sa m pa fè anyen. E pa mwen k fè l non. E li k fè l. Ou di poukisa. Ki sa l fè la pou nou? Genlè lè y ap pale avè nou nou genlè soud e nan anus nou nou tande. Non non cheri yo tande sa yo vle. Bon nou wè bagay la nèg de près soti l rale telefòn li moutre l nou di li menm m pa konprann sa lap di la se espre nou fè oubyen nou gon kote nou tande yon lòt kote nou tande. Non e avèm menm ou gen pwoblèm nan okontrè se mwen menm ki fè. Apa ou gen pwoblèm sa w fè moun yo konn kay yo konn al manje devan pòt yo. Mande yo non se konsa moun isi yo ye yo di m tande yap di yo poukisa map fè sa je fais quoi je fais quoi. Lap esplike sak pase ki fè l mal tout moun ki gen bagay ki fè yo mal yo sipoze pale m pa konprann a kèl fin. A kel fen poul ta vin la poul te vin pale konsa bon me yo ba yo deyò nan tout tiktok lap pale lap esplikel m vin pote pitit mwen sekou kisa k gen la. Li pa bon
Li pa bon. Gen bagay m konprann vrèman vre ayisyen paka poko ka fin dijerel se paske yo pa eklere.

Afriken yo di konsa. Yon gran bòs.
Afriken yo di moun.
Yon gran bòs avèk B.
Afriken yo di konsa. Moun enigma sa yo. Ayisyen yo se sèl nasyon. Y ap jwe pou enigma. Yo pa kay. Wi ti moun. Mwen menm. Lojikman parlan. Li gen dwa l. Men se pa le moman. Thank you.
Ou konprann? Di kounye a bagay la, si kounye a bagay la fini, yon nonb de tan pase, apre yon moun ale l trademark oubyen l sòti pwodui, li sòti bagay nan non Ariana, ok, li ka fè sa. Men, kounye a la, pandan Ariana pou pèp la, tout moun kanpe dèyè l, si w di yon moun yon bagay konsa, yo kòmanse w fwase l. Ou menm sa pou w fè, w al pase pa anba, ou trademark non an epi w mete sou l bagay prensip. Kounya wap swiv jous kote yon moun rive. M pa kwè moun te ka pran non ti pitit la, ti bebe sa.